Medam e mesye la fami gwo nouvel Paul anpil la fini la polis frape fò Bonjou bonswa zanmi entenot koman nou ye Map fè w konnen ou sou chanèl paw la ki se media news li la pou enfòme w de tout sa kap pase atravè peyi a kou aletranje Map fè w konnen Si w poko abòne, fè sa kounya. Yon fason pou w ka rete notifye a chak fwa nou lage yon nouvèl videyo. Timoun granmoun voye pa mize lan wout, rale ti chèz ou, monte volim ou, ann al tande Ouzous avè nou pou plis detay. Ann inanimite, yo tout ansanm, sa enpòtan, m ta vle ke nou souliye mo sa a, Inanimite. Sa vle di ke yo tout manb yo ki se 15 yo vote pou yo kapab kontinye avèk zam anbago nan peyi Dayiti. Sa vle di, pa t gen patizan, pa t gen gwoup. M kwè ke nou konnen trè byen ke Larisi, Lachin, Venezyela, yon seri de peyi, Larisi, Lachin, peyi sa yo pa zanmi Lèzetazini. E le pli souvan, lòske yon bagay ap vote ki gen rapò avèk Ayiti, peyi sa yo, Larisi avèk Lachin, toujou wetire kò yo oubyen yo vote nan negativ. Men sèt fwa si se tou lè manb, tou lè manb ki deside medam se mesye pou yo vote e sipòte plan sa a pou mete anbago zam an Ayiti. Trè enpòtan m vle pou nou konprann sa ke m di la a. Sa vle di ke se pa, m pa kwè ke Ayiti panse ke se tout manb nasyon zini ki dèyèl donk si ke ou kwè konsa ou se yon moun ki soufri yon maladi ki rele skitsofrenik paske ou pa ka kwè ke tout nasyon zini yo dèyèw me an reyalite anpil ayisyen kwè ke le mond antye an jeneral kont ayiti yo vle detwi ayiti. Men, m vle fè w wè, medam e mesye, ke, ke tout manb Nasyon Zini yo, yo vote ansanm pou yo kontinye avèk rejim anbago sa sou Ayiti. 15 manb yo detèmine ke sitiyasyon an Ayiti a pa kapab kontinye. Non sèlman li pa kab kontinye, li se yon menas pou lapè e sekirite entènasyonal. Tande medam e mesye, yo deside, lè manm de Nasyon Zini, yo deside sitiyasyon an Ayiti a pa dwe kontinye paske li se yon menas pou lapè e sekirite entènasyonal. E avèk jan de panse sa a, tout manm yo, enkli Lachin e Larisi, e m konnen poukisa m ap presize de moun de peyi sa yo, paske selon Ayiti se 2 moun sa yo ki zanmi l, donk yo osi vote pou anfòse anbago sa nan peyi Dayiti. Kisa ke yo di? Yo deklare ke peyi vwazen yo, kèlkeswa peyi ki fè komès avèk Ayiti, kote Ayiti gen yon relasyon l ap achte e vann a yo menm, yo dwe pwan responsabilite lakay yo pou yo pa vann zam e minisyon nan peyi Dayiti. Pwen ba. Pwen ba. Peyi sa yo pa dwe vann zam nan peyi Dayiti. Ok. Sa se premye bagay pou konnen. Se ke afè vann zam nan peyi Dayiti a li menm li dwe sispann Donk se sa ke Nasyon Zini ansanm yo tout deklare. Kenbe sa nan tèt ou. Yo tout. Ok. Mètnan yo di, nou pral bay yon eksepsyon. Eksepsyon an vle di, malgre nou di ke peyi sa yo pa dwe vann zam a peyi Dayiti, Men, eksepsyon moun pou yo ta vann zam, se Nasyon Zini k ap travay an Ayiti e gouvènman ayisyen an. Medam e mesye, tande byen, m vle pou nou konprann sa m ap esplike nou la a pou nou ka konprann kot bagay la ye, pou m montre nou Reyalite avèk fantezi. Tande byen wi. Nasyon Zini vin pase rezolisyon an, yo deklare sa yo pa vle antre an Ayiti. E gen rezon ki fè yo di sa. Nou ka ale sou li, nou ka diskite l. Men m ap di nou kòman bagay la pase. Apre ke tout moun yo fin vote pou ke peyi, kèlke swa peyi a, ke se Lèzetazini, ke se Repiblik Dominikèn, ke se Brezil, kèlke swa peyi a, yo pa dwe vann zam a Ayisyen pou antre an Ayiti. oubyen nenpòt moun pou l antre an Ayiti e yo mete yon eksepsyon, sa vle di, eksepsyon an vle di, moun sa yo se yo menm sèl ki otorize pou achte zam pou Ayiti, si Ayiti ta bezwen zam. Kisa ke yo ye? Se Nasyonzini? Li di eksepsyon se pou UN, sa vle di nan Nasyon Zini, e gouvènman ayisyen an. So 2 antite sa yo, yo gen dwa pou y ale nenpòt kote nan mond lan, pou yo enpòte zam nan peyi Dayiti. A koute byen, paske li enpòtan sa m pral esplike nou la a. Ok. An nou li tèks ki akonpanye eksepsyon an. Li di, Rezolisyon sa a li bay de eksepsyon pou yo ka achte materyèl ki pral sipòte Nasyonzini oubyen moun ke Nasyonzini otorize pou misyon an e Haitian Security Forces. Kòm mwen toujou di, mwen kwè pami nou la a gen anpil nan nou m ka di prèske 80 pou san ki ka fè lojik. Sekirite fòs ayisyen yo. Se sa l vle di an bon kreyòl lè w tradui Haitian Security Forces. Gen yon s dèyè fòs, li se yon pliryèl, many forces. Yon fòs se plizyè gwoup. Misyon an, Nasyon Zini otorize, yo mete anbago vre sou peyi a wi, pou zam pa antre. Men yo deklare gen yon eksepsyon pou moun Nasyonzini yo k ap sipòte misyon pou Ayiti a, nenpòt gwoup ke Nasyonzini otorize pou misyon an, an palan de EMS, e Haitian Security Forces, kèlkeswa fòs la ki an Ayiti, ke gouvènman ayisyen an, li, deziye ki fè pati de sekirite fòs li yo gen dwa pou yo achte zam. Eske sa a klè, medam e mesye? An un sans, sa sa vle di? Kèlkeswa fòs la ke gouvènman ayisyen an, medam e mesye, ta deklare li fè pati de fòs sekirite nasyonal peyi Dayiti, fòs sa a li otorize anba lwa Nasyonzini pou l achte zam. Se sa sa vle di. Kèlkeswa fòs la ke gouvènman ayisyen an deklare li fè pati de sekirite peyi a, li gen otorizasyon pou l resevwa e ame, achte zam ni. Mètnan, mwen tande anpil jounalis ayisyen, medya k ap pale, k ap plenyen, poukisa Nasyonzini retire lame Dayiti? Poukisa Nasyonzini pa enkli lame Dayiti nan fòs ki k achte zam nan peyi Dayiti? Poukisa yo pè lame a konsa? Medam e mesye, banm fè nou wè eksepsyon an ankò. Eske eksepsyon sa a di Polis Nasyonal ladan l? Non l pa di l. Eske l di bsap? Non l pa di l. Eske l di makout? Non l pa di l. Eske l di leyopa? Non l pa di l. Osi li pa di Fòs Ame Dayiti. Li di Haitian Security Forces, Haitian Government. Sa vle di, se responsabilite gouvènman ayisyen an pou l deklare ki gwoup ki fè pati de sekirite fòs li. Paske, medam e mesye, Lèzetazini konprann ki sa sekirite fòs yon peyi li menm li ye. Èske nou konprann? Si m ta vle montre nou, pou wè moun k ap pale anpil paske yo pa konprann yon seri de bagay. M di nou, medam se mesye, se yon seri de moun tèt, tèt anba. ki Ayiti kap dirije peyi ya. Ou byen kap ede pèp la. Moun sa yo pa konnen anyen, yo dè yon mikrofon yap pale san yo pa menm konprann sa ki ap di ya. Haitian Security Forces vle di tout fòs, tout bagay ke Ayisyen, gouvènman li menm, li deziyen kòm yon fòs pou sekirite l, li enkli, li ka achte zam si l vle, se sa ke l di. Pou m kapab fè l klè pou nou medam e mesye, paske m sispèk, paske pandan y ap pale, se kòmsi se Lèzetazini ki anpeche lame a achte zam. Medam e mesye, an nou gade pou nou wè, kòman Lèzetazini li menm li defini yon sekirite fòs. Ki sa yon sekirite fòs vle di pou Lèzetazini? Donk lòske yo di sekirite fòs an Ayiti, lòske Nasyonzini mete langaj sa a, ki sa l vle di? An nou gade pou nou wè. Selon Lèzetazini, medam e mesye, ki sa yon sekirite fòs li ye? Li gen ladan l, lame a, Marines, Navy, Air Force, Space Force e Coast Guard. Sa a, medam e mesye, se la definisyon de sekirite forces. Yon sekirite fòs nan yon peyi, li enkli lame a, li enkli Marines lan, li enkli Navy an, Air Force, Space Force, e Coast Guard. Tout sa yo, yo fè pati de sekirite fòs. So lòske Nasyonzini di ke Eksepsyon an li bay a Haitian Security Forces, sa vle di li rekonèt ke gouvènman ayisyen an dwe lame bay zam avèk ekipman a kisa? A lame a si l genyen l, a marines lan si l genyen l, a Navy a si l genyen l, a Air Force la si l genyen l, a Space Force si l genyen l, a Coast Guard si l genyen l. Yo pa t fè eksepsyon a gwoup, a pèsòn, yo di pou gouvènman ayisyen an, yo trete w kòm yon moun ki konprann, yo nan tèt yo, yo panse petèt gen moun lespri ki nan ann Ayiti. Se pa anpil moun tèt bese ke y ap pale avè yo, so si yo di w sekirite fòs, Men fok a konprann sa sa vle di. Yo pa di ke pou pa achte zam pou lame. Se ayisyen konya la ki dwe degaje li pou li konnen ki gwoup ki fè pati de sekirite fòsez. Medam se mesye se pa de pale anpil ki genyen. Pou rann bagay la vin pi konplike. Tande byen wi. Pou rann bagay la vin pi konplike. Autre jour, chèf revolisyonè nan peyi Dayiti ki se Guy Philippe t ap pale, kote ke l di ke nou dwe al chache zam tout kote pou nou kapab al dechouke moun kowonpi sa yo. Ok, pa gen pwoblèm li se yon sitwayen ayisyen, li se yon revolisyonè, li gen yon plan, se dwa l pou l pale konsa. Men medam se mesye, medya ayisyen an fè konprann se akoz de deklarasyon sa a ke chèf rebèl la fè a, se sa ki koz ke Nasyon Zini pran desizyon sa a. Medam se mesye, gen bagay ke nou pa konnen. Lemond antye, se pa Ayiti y ap tann pou yo aji. Eske nou konprann? Paske jan ke nou panse se ke le mond antye yo fokis sou Ayiti. Se kom si ke pou yo aji se Ayiti y ap gade. Men me freze sè, nou bay tèt nou twop enpotans. Nou bay tèt nou twop enpotans. Pafwa yo pa menm wè nou menm. E se sa ki koz ke nou pa kapab avanse, paske nou panse nou plis ke sa ke nou ye. M pa di nou pa anyen, men m di pafwa kòm si w gen yon delizyon de grandè. Eseye viv, rilaks. Paske medam e mesye, tande byen, dabò, se Ayiti ki ta dwe responsab pou sekirite lakay li. Fwontyè Ayiti ta dwe ranpli avèk polis, coast guard pou anpeche zam antre. Koripsyon ta sipoze elimine. Sa se travay pa nou ke l ye. Lòt peyi yo menm se komès y ap fè, yo ka vann zam, yo ka vann zam ke yo vle. Se nou ki pou konnen pou nou kontwole l. Men si Nasyonzini deklare piske m wè Ayisyen an pa ka fè l. an nou enpoze yon anbago pou ke lòt peyi pa vann Ayisyen zam. E yo deklare eksepsyon an, men ki kote ke l di l pa otorize lame a pou l achte zam nan? Li pa di sa. Se gouvènman ayisyen an ki dwe deziye pou l deklare me gwoup, me gwoup ki fè pati de sekirite fòs mwen. E de la, yo kapab achte zam selon lwa Nasyonzini an pou yo kapab fè travay peyi a. Donk, lè w tande deyò a, medam e mesye, frè m ak sè m ayisyen k ap koute m, Ou tande mesye sa ap pale kote ke yo pa vle lame ayisyen achte zam. Non. Te gen yon lè, te gen yon moman, wi se vre, Nasyon Zini te mete yon bago sou Ayiti pou l pat achte zam. Wi. Te gen yon lè l te fèt. E te gen rezon pou li. Paske apre ke yo te bay koudeta a premye prezidan ki te eli demokratikman nan peyi a, an 1990, Aristide, ki te monte sou pouvwa a, avèk pli de 70 pousan vot nan peyi a, Kote ke yo vreman peyi a te sipote misye. E sepandan lame peyi a bay misye yon kou deta. Nasyon zini reyini ansanm. Yo vote an 1993 rezolisyon 841. nan rezolisyon 841, ankò, yo tout te vote, tou lè manb vote, an 1993, pou rezolisyon 841, pou anpeche lame a jwenn zam, Paske yo pa t vle lèse Aristide retounen. E fò m di nou laverite, se pèp ayisyen plis pase 70 pousan nan yo ki t ap rele pou yo mennen prezidan yo ba li. Donk, memwa nou kout, nou bliye istwa yo. Men, se tout moun prèske an Ayiti ki t ap mande pou yo mennen Aristide retounen. E nan moman sa a, yo vote tout manm yo medam e mesye. Yo vote rezolisyon 841 pou mete anbago sou Ayiti espesyalman sou lame a pou l pa achte zam. Peyi tankou Brezil. Medam e mesye la famiy mèsi. Mèsi ak ou menm ki te pran le swen pou gade tout videyo a e ki abòne ak chanèl la. Ou menm ki poko abòne ak chanèl la, fè sa kounya. Yon fason pou ka rete notifye a chak fwa nou lage yon nouvèl videyo. Mèsi a la pwochèn.